Ayisyen, Ayisyèn, frè m ak sè m k ap koute m nan kat kwen peyi a ak nan dyaspora a. Jodi a se 7 novanm 2021. Sa fè 124 jou depi mèsenè etranje ak mèsenè kreyòl makonnen konplo e asasinen prezidan peyi a Ekselans Jovenel Moïse, mari m. Yo asasinen l paske l t ap goumen kont yon sistèm peze souse ki pote mizè, grangou, chomaj, prekarite, enstabilite ak divizyon. An n fon ti bak nan listwa pou n reflechi sou dat 7 novanm 1791. Nou pral rann nou yon kont ke se yon dat istorik ki te chanje listwa mond lan, paske avan sa, tout moun pa t moun. Yo te konsidere w kòm moun sou koulè po w, sou ras ou. Pandan plis pase 400 zan, te gen yon sistèm esklavaj ki te tabli nan mond lan. Li te chita sou do yon kategori moun ki sanble avè m, ki sanble avè w. Konsa, kategori moun sa yo pa t gen okenn dwa. Dwa pou gen bon jan ledikasyon, lasante, libète, manje vant plen elatriye pa t egziste pou moun sa yo. Si m fè yon ti remonte, yon ti louvri je nan listwa pou m fè nou konprann ke sistèm sa nou wè la a, Li la depi lontan, lontan, lontan. Li lè pou sa chanje. Yo fè ti amelyorasyon ladan l tanzantan. Men l toujou rete menm sistèm sovaj la ki revòlte konsyans tout moun ki gen larezon ak bon sans e ki kwè nan filozofi sa a ki di, Tout moun se moun. Kidonk, tout moun ta dwe trete menm jan. Se pa jodi a sèlman gen moun k ap lite pou chanje sistèm sa a. Lakay nou, te gen Boukman ki te kòmanse nan dat 14 dawou 1791. Mwen pa bezwen esplike tout detay seremoni Bwa Kayiman ki te pote esklav yo pran konsyans sou move tretman ke yo te konn sibi anba men kolon blan. M ap envite n pito reflechi sou babari, sou fason sovaj gadyen sistèm nan, benefisyè sistèm nan ak mèt sistèm nan nan epòk la te reyaji lè te gen yon moun ki te tante ouvri je lòt moun sou move kondisyon ki yo t ap viv. Yo pran Boukman, yo masakre l, yo touye l, yo koupe tèt li. Yo mete tèt Boukman sou yon pik, kote pou tout lòt esklav yo wè l, yon fason pou okenn lòt esklav pa t pran chans leve kanpe kont sistèm nan. Jou 7 jiyè 2021 an, yo refè egzakteman menm bagay la. Yo asasinen prezidan repiblik la, Jovenel Moïse, mari m, papa pitit mwen. lakay li, pou kaponnen nou, pou entimide nou, pou yo fè nou pe bouch nou, pou nou pa mande jistis pou li. Yo pran foto l, yo distribye l, yo gaye l sou tout rezo sosyo, san yo pa reflechi sou ki konsekans psikolojik ak emosyonèl sa ka genyen sou timoun ak jenerasyon k ap vini yo. Sa ki te pi enpòtan pou yo, se te voye mesaj la ban mwen, voye mesaj la ba ou, bay tout moun, pou yo di nou, pa manyen, pa touche sistèm nan. Sistèm sa a, se wè l, koupe l kout je. Kidonk, apre plis pase 400 zan, nou pa deside pou n chanje metòd? Nou toujou rete menm jan ayè se te kolon, jodi a se yon ti gwoup oligak ki mete tèt ansanm pou yo repwodui egzakteman sa kolon yo te konn fè nan tan lakoloni. Ayisyen, Ayisyèn, frè m ak sè m k ap koute m nan kat kwen peyi a ak nan dyaspora a, nou pa ka kontinye konsa. Nou pa ka kontinye ap viv tankou yon bann sovaj. Lemonn antye ap gade nou, ap suiv nou. Nou p ap viv izole. Nou p ap viv pou kont nou. Gen imaj nou pa ka voye bay rès mond lan. Ann montre yo ke nou se yon pèp sivilize. Èske l nòmal, nan mitan venteyinyèm syèk sa, Pou yon ti gwoup moun mete avèk etranje mèsenè pou touye yon prezidan pèp la chwazi nan eleksyon paske l t ap travay pou mete kouran 24 sou 24 toupatou nan peyi l? Èske l nòmal pou yon ti gwoup asasen touye yon prezidan paske l ap konstwi baraj idwolik, enstale ponp dlo ki itilize enèji solèy pou yo fonksyone pou kore agrikilti peyi l ogmante pwodiksyon agrikòl e diminye enpòtasyon. Eske l nòmal pou yo touye yon prezidan paske li ogmante kapasite leta pou fè wout ak pon ki koute ti kras lajan paske yo fè yo an reji? Eske l nòmal pou yo touye yon prezidan paske l ap konbat sifaktirasyon, kontrebann, egzije enpòtatè, endistriyèl, komèsan peye sa yo dwe peye Leta? Eske l nòmal pou yon ti gwoup asasen touye prezidan repiblik la, Jovenel Moïse, paske l te anpeche yo piye Leta nan Bank Santral, nan ona, nan bnc, bmpad, ladwann, apn, AAN elatriye? Non, non, non! Li pa posib. Fò nou goumen pou n chanje sa. E goumen an, se yon goumen pou jistis sosyal, pou jistis ekonomik, pou Prezidan Repiblik la ak tout moun ki mouri nan move kondisyon jwenn jistis. Goumen sa a, se yon goumen kont ensekirite, Yon ti gwoup planifye pou fè nou pè pandan y ap enstrimantalize lajistis, lapolis pou regle zafè yo. Goumen sa a, se goumen pou pèp la patisipe nan desizyon politik, ekonomik ak sosyal peyi l atravè eleksyon lib, onèt, transparan, demokratik, san nou pa ekskli pèsonn, pou evite tranzisyon kote yo pral dechèpiye peyi a. Goumen sa a, se goumen Prezidan Repiblik la t ap fè pou mete fen a sistèm peze souse a. Goumen sa a koute Prezidan Repiblik la, Jovenel Moïse, lavi l. Frè m, sè m, Ayisyen, Ayisyèn peyi m, ann òganize nou, Ann òganize nou nan chak depatman, nan chak komin, nan chak seksyon kominal, nan chak ri, nan chak katye, pou nou fè tande vwa nou, pou nou defann sa k ap bon pou nou, pou nou mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, pou nou konbat enpinite nan peyi a. e nap fèl san vyolans paske prezidan Jovenel pat janm fanatik vyolans prezidan te toujou vle lapè linyon tèt ansanm rekonsilyasyon nasyon an ak pwòp tèt pal map fini ak on gwo mèsi pou sipò lapriyè, rekonesans nou bay Prezidan Jovenel depi jou 7 jiyè a jiska jodi a. Mèsi pou mobilizasyon nou fè pou nou fòse otorite lajistis yo fè devwa yo san paspouki nan dosye asasina Prezidan Repiblik la Jovenel Moïse. Si se pa t nou menm, menm mèsenè ke yo kenbe yo, Atoufè sa yo ki touye prezidan yo pa tap nan prizon. Nap voye yon gwo kout chapo pou tout moun ki malgre pèsekisyon, malgre atak yo fè sou yo, sou lavi yo, rete djanm e kontinye travay yap fè a pou ke prezidan Jojo jwenn jistis. Pa bliye, otè entelektyèl ak finansye krim sa a ap flannen nan lari a toujou. Yo an tout libète, y ap kontinye fè manèv anba chal pou jwe ak sistèm nan pou prezidan Jovenel Moïse pa jwenn jistis. N ap veye anwo, n ap veye anba, pandan n ap kriye ak tout fòs nou, Jistis, jistis, jistis pou prezidan Jovenel Moïse! Mèsi anpil. Se pou Bondye beni Ayiti.